Nan Pennsilvanya, genyen yon dram ki pase, dram sa a choke tout abitan Pennsilvanya yo. Yon manman 22 zan ki genyen 3 timoun, kite tou le 3 timoun yo nan kay lan, enben medam e mesye, ou pral konnen ki sa k pase 3 ti lèzanj yo. anndan kay sa. Bon! E pou administrasyon Trump lan la, se demisyone anpil moun ap demisyone nan pòs yo. Genyen Mike Banks ki se chèf sekirite fwontalye amerikèn nan ki remèt demisyon. Sa a, nouvèl sa a choke anpil moun. Nouvèl sa a fè imigran ilegal yo ap ri tou. Pòs yo di se moun sa yo ki te kanpe ak Donald Trump pou koze depòtasyon. masiv sa. Yon gwo salitasyon spesyal pou chak grenn moun moun wap gade a se Magalie Rero depi se sa ki wè ak enfòmasyon nou toujou prezan pa bliye like kòmante pataje se sèl fason pou w rete konekte ak chanèl Magalie Mero a bon moun mwen yo dram sa tèlman fè trist yon manman 22 zan li rele Chanita Danozna Williams li gen 3 timoun. Youn gen 5 mwa, youn gen 3 zan, youn gen 5 an. Dam nan kite tou le 3 timoun yo nan kay lan, li al jere yon trafik de drog. Ebyen, pandan l vire kite timoun yo nan kay lan, li kite timoun yo nan yon sel chanm, li fèmen pot chanm nan, li pati. Ebyen, yon gwo dife eklate nan kwizin nan, Dife a travèse, li rive nan chanm ti moun yo. Bon, ponpye yo te rive atan. Men malerezman, yo pat gen chans sove ti moun yo. Lè ponpye yo rive, ti moun yo te an vi. Men, yo pat ka sove ti moun yo akoz. Dam nan te mete yon kanape dèyè pot la pou anpeche ti moun yo soti. Dezyèmman, Ponpye yo fè yon lòt wout, yo pase nan yon lòt pòt, enben lè yo rive nan eskalye a, yo jwenn yon matla. Matla a gentan pran dife, matla a vin fè yo pran plis tan. Distans pou yo rantre, pou yo al sove timoun yo, yo jwenn kò 3 ti lèzanj yo san vi. Men, gen anpil moun tou ki choke, 22 zan, 3 timoun. Eske manman sa a ase responsab pou l pwoteje lavi timoun sa yo? Tifi a ki se Dalilia 3 zan, Tobias Huth 5 an ansanm avèk Amira Almosa ki genyen 5 mwa. 2 tifi, yon ti gason. Pèdi lavi yo nan yon kondisyon atwòs konsa. Men, m konn toujou tande granmoun ap di, Bondye konn bay, li pa konn separe. Gen moun k ap chache yon pitit a balèn ki pa ka fè l. Gen moun ki depanse lajan ki gen ventan, kenzan, trantan maryaj ki pa ka fè yon timoun. Poutan, gen yon lòt, Bondye beni l, li pa menm konn valè timoun yo. Enben, lapolis fouke. Chalita chalita nan prizon chalita riske anpil anpil ane prizon alò li pat dwe kite timoun yo san surveillance paske yon timoun 5 ans yon timoun 3 ans e yon timoun 5 mwa se 3 bebe e li pati pandan une heure de temps du feu ap propaje du feu ap pran yo rele ponpye ponpye paka fè anyen paske li bloke pòt lan ansanm avèk yon kanape. Jis pou ti moun yo pa soti. Eske ou wè nivo mechanste yon moun? Men a 22 zan tou, pou yon manman gentan fè 3 pitit, len dèyè lòt konsa, li tap difisil anpil. Pou jan de dram sa a pat rive. Paske nap pale w de yon bebe, yon bebe. Ki donk li fè premye pitit li a 17 an. 22 zan, premye ti moun nan gen 5 mwa, premye pitit li a li fè l a 17 an. Men kòman tou lajistis Ozetazini fè kite yon manman ap viv a 3 timoun nan yon kay? 3 timoun nan yon kay. 22 zan. E sa k di a, e pa anyen k serye l t al regle? Se zafè trafik dwòg li t al regle? Enben malerezman, se 3 ti lèzanj yo. ki pèdi lavi yo. M tap gade yon dam ki fè, ki tap fè yon aksyon de gras pou l di Bondye mèsi aprè 17 lane maryaj, Bondye resi beni l. Avèk yon ti moun, 17 an! Ki donk, si lè l te marye a, li te ansent, menm kote a, pitit li te ka gen 17 an, pitit li te ka gen 16 an. Ebyen aprè 17 an, Se lè sa a, Bondye te ba li yon timoun. Dam sa te tèlman rekonesan, tout kote l pase, l ap di Bondye mèsi. Nan tout misyon ke l prale, li toujou ale ansanm avèk timoun nan, paske li di timoun sa se pitit ke Bondye ba l. Men poutan gen yon lòt, gen fanm depi l kole l pran. Gen fanm depi l kole l pran. E gen anpil fanm tou ki pa chache gen kontwòl fason y ap fè timoun. Paske ke ti moun nan pa yon erò vreman. Si w pa ka kontrole lè w gen règ ou, lè w ap ovule, w ap toujou fè anpil ti moun. Si w pa vle met prezèvatif, vyann nan vyann. Nou toujou renmen vyann nan vyann, e se si n ap fè patenè nou an voye anndan nou. Kouman w ap fè pa ansent? Gen bagay ki pa ka yon aksidan nan lavi w. Ok? Ou konnen, paske gen fwa, gen gason ki tèlman prudan tou, gen gason ki tèlman prudan menm lèl mete prezèvatif lèl ap voye li retire afèl. E youn nan bagay kem pa ka konprann tou, kòman yon gason ou fè pa vle timoun, ou pa vle fè bagay ansanm avèk yon fanm avèk prezèvatif. Si wap fè sèks avèl avèk prezèvatif se paske ou santi ou pare, paske ou santi ou prè pou papa. Paske youn nan bagay m wè nou toujou ap fè medam yo, n ap di medam yo ke ou chache papa pitit yo a, e pa nou menm, nou pa t bezwen pitit. Si ou pa bezwen pitit, grenn bagay ke w ap fè, se mete prezèvatif. Si ou pa mete prezèvatif, se paske ou bezwen timoun. Paske manman pa ansent pou kò l. Se nou tou lè de ki mete tèt nou ansanm. Yon gason ki pa bezwen pitit, se mete prezèvatif oubyen lè w ap ejakile, retire afè w, fè l yo. Si w pa fè l konsa se anndan ou fè l, atann anenpòt ki moman fanm kapab di w yo ansent. Mwen wè gen de gason tou, yo gen de twa kat pitit, chak kote yo pase yo fè yon timoun paske yo pa jere fason y ap fè sèks. Epi w tande se yon erè, li pa ka yon erè. Men kounye a la tou mwen wè medam yo ap chache wè lavi a yon lòt fason kote yon pakèt fanm konn ap manifeste pou yo mande pou yo bay dwa davòteman. Men lè m ap gade nan kòmantè yo se gason yo ki toujou kont koze avòteman sa. Se gason ki toujou kont poutan se gason ayisyen ki pa renmen okipe pitit yo. Se tankou m te kapab di nèg yo renmen sa y ap fè a. Gen yon manifestasyon medam yo t ap fè pou yo mete lwa sa a an Ayiti pou bay ti jèn yo posibilite pou yo retire timoun. Ebyen medam e mesye, gen anpil gason ki te fache ki di non, sa pa ka fèt, retire timoun, ou pa konn isi, ou pa konn sa. Gen yon pakèt timoun ki pèdi lavi yo nan retire timoun an kachèt. Paske sa gen risk ladann. Si w pa konn sa w ap fè a, ou kapab mouri. E konsa tou gen moun, kote l t ansent la, eta sante l pa fin nòmal, se yon medsen ki pou di l èske l ap kapab wetire timoun sa a oubyen li p ap ka fè l. Men gen yon pakèt timoun ki fè sa an kachèt ki toujou arive pèdi lavi yo. Ebyen medam e mesye, sitiyasyon an li vrèman kritik. Tout moun Pennsylvania sezi, tout etone yo pat atann ke yon jan de dram konsa ta pral pwodui nan vil la, kote yon jèn manman sakrifye 3 timoun, 3 ti bebe, 3 ti lèzanj. Mwen pa bezwen wè kòman timoun sa yo soufri avan yo mouri. Nya y ap rele, y ap kriye, dife ap pran sou yo. Humm, ak dlo nan zye, timoun yo ap kriye men pa gen pyès moun, se bagay ki di wi. Pou yon timoun ap kriye, l ap rele, bon. E lè map gade vizaj dam nan yo arete lè bay mwen yon moun kòm si ki tris ki pran yon nouvèl konsa ki sezi ki etone mwen wèl nòmal bon gen Mike Banks ki se chèf sekirite frontalye etazini alò etazini an ki deside lage pyel li bay lèt demisyonl e pa bliye nan moman la DHS ansanm avèk CBP ap fè fas ansanm avèk kongrè ameriken an. Plizyè depite avèk senatè ki pa vote pou yo kapab finanse 2 enstitisyon sa yo. Pwosè si kongrè ameriken pa bay apwobasyon yo, pap genyen bidjè anwèl e moun sa yo pap kapab touche alèz. Sitiyasyon sa vrèman konplike e Elon Musk te oblije rantre bouch li nan koze a pou l te di genyen yon gwoup moun ke lap peye ki responsab fwontyè.